Bonjou, bonswa, sa pral depann de lè wap gade emisyon paw la, emisyon sa nou dan pwèl tou dous, non pam se Obenson nan Monsignac an biyoloji san medikal, se avèk anpil plezi e kè kontan nou re antre lakay ou ansanm avèk nouvo parazit sa. Paj atik sa a, li rele Antamoeba coli. Nou pral pale w anpil nan de li. Nou mande w tanpri pou w kapab la rete atantif pou w kapab tande tout sa ke nou pral di w an de parazit sa. Li vrèman enpòtan. E n ap tou pwofite okazyon sa pou nou kapab la remèsye tout moun ki te abone ansanm avèk an chanèl an Robenson nan Monsigna. Sa pèmèt ke depi nou lage yon videyo sou chanèl la w ap tou jwenn li. Nou pa oblije voye l ba ou pa WhatsApp. E nap remèsye lòt moun yo tou ki pat gen tan abòne ansanm avèk chanèl la, m espere ke yap abòne lan videyo sa, nap tann nou. Men ou ba nou yon lòt opòtinite, ou ba nou opòtinite pou nou kapab voye l ba ou pa whatsapp, e tou ou pran l tou ou pataje l. Mèsi anpil difèt ke nou fè sa. E pandan map pale la tou, gen yon ti pawòl an ki vin nan tèt mwen ke anpil ayisyen yo renmen di. Ayisyen renmen di konsa ke mikwòb an pa tiye ayisyen. Alò jodi an map di w sa frè m, mikwòb tiye moun an jeneral. Depi se èt an vivan ke ou ye, ebyen mikwòb li menm li tiye w. Men Bondye tèlman kreye nou yon fason ki estrawòdinè, Se sa fè ke lè yon moun se yon moun ou gen gou ou kontan pou rann ansanm avèk Bondye e ou mande la nati tou lagè paske moun tèlman fèt yon fason ki vrèman ekstra òdinè ke jan mwen di w lan. E apre pa apre e videyo sa na fanti mete parantèz la lan parazitoloji nou pral pale w de 2 sistèm defans Ke Bondye li menm li mete yon kò ki va pèmèt ou fè fas ansanm avèk parazit, fè fas ansanm avèk viris, fè fas ansanm avèk bakteri. Ok, nou pral pale w. Sistèm sa yo se globil wouj ansanm avèk globil blan. E prochèn video nou pral pale w de li ou tande si se pa yo frèm ebyen chak manje ou fin manje ou tap mouri paske manje sa yo yo anpwazone ebyen gras ansanm avèk sistèm defans sa yo yo kapab ede kò a fè fas ansanm avèk tout toksi sa yo ke li ap rankontre nan kò l ok fon ti tann nou pral antre nan dezyèm emisyon pou nou pale w de parazit sa ki rele antamoeba koli ok. Avèk emisyon sa nou nan pòl todos frèm wap kapab toujou veye sou sante w emisyon sa se yon emisyon ki fèt pa Robenson Monsignac e emisyon sa li fèt chak semèn se youn nan mwayen nou mande w kapab pran ti chèz ba w pou kapab chita pou tande frèm paske sante w se paspò w depi w pa gen sante ou pa gen kote ou prale frèm emisyon sa li fèt chak semèn frè mwen epi lè w fin tande emisyon sa. Patajel bay frè w, patajel an bay sè w, patajel bay tout fanmi w epi pa bliye fòk ou kapab toujou abòne ansanm avèk chanèl Robenson Monsignac paske li pap bezwen voye videyo a ba ou ankò okontrè wap tou jwenn li sou telefòn nou ok tchao mèsi. Nou retounen ankò yn fwa ansanm avèk dezyèm pati emisyon Saloudan Paul Todos. E nou vreman remèsye w di fèt ke ou te chita atantifman pou kapab la tande dezyèm pati emisyon an. Nou pral pale w de parazit sa ki se Antamoeba coli. Antamoeba coli se yon amib, an menm tan tou li se yon parazit. Yon amib ansanm avèk yon parazit se yon ògàn ki gen opòtinite pou kapab la travèse lan lòt ògàn. Men ògàn sa yo yo menm se kisa yo ye ògàn sa yo se nou menm imen ki ap viv ok sa vle di yo depandan de nou menm nou menm si nou pa pran anpil atantif nou pa pran anpil prekosyon ebyen yo menm yo kapab tiye nou rapid Antamoeba coli li menm ou jwenn li lan entesten animal e an menm tan tou ou jwenn li lan entesten imen. Ok, se vrèman frajil. Lòske yon moun li menm an li kontamine ansanm avèk an parazit sa ki rele Entamoeba coli, ebyen lòske parazit sa li menm li antre anndan entesten an, li degaje yon toksi anndan entesten moun nan. Ebyen toksi sa li menm li rele siga. Ebyen siga sa li menm ki se toksi an ebyen li vin transfòme an bakteri e bakteri sa li menm li rele echirichi ok sa vle di ke amib lan ki se antamoeba li antre anndan w lan entesten an ebyen lèl rive lan entesten an li pwodwi plizyè lòt ògàn ebyen lè sa li pral vin pran tout plas entesten an lè sa li pral vin trè grav lakay moun nan. Antamoiba ou byen tou nou kapab rele l 0157 an de pwen achan 7, ebyen li menm li devlope yon enfeksyon laka ou. Lòske li fin fè tout bagay sa yo anndan entesten an, li devlope yon enfeksyon entestinal lakay moun sa. Lòske li devlope yon enfeksyon, ebyen enfeksyon an li menm li anvayi tout kò a nèt. Lè l anvayi tout kò a, sa vle di li enfekte ògàn yo nèt. Ògàn yo ki se kè a, poumon an, globil wouj yo, globil blan yo, li enfekte ren an. Ou wè sa vrèman, vrèman, vrèman di lakay moun lòske ou kontamine ansanm avèk sa yo rele Antamoeba coli. Men. Kote li prale dirèkteman, enfeksyon li pral plonje dirèkteman, li pral plonje lan 2 ren yo. E tandike ou konnen ke ren yo yo menm, yo jwe yon wòl ki vrèman enpòtan lakay moun, paske ren yo nou mèt di yo sèvi kòm paswa ki pèmèt kapab lan kenbe tout dechè ke nou nou manje yo epi pou l kapab la voye dechè sa yo jete nou konnen ren an li menm li jwe yon wòl vrèman efikas lakay nou e lòske li menm li vin enfeksyon li vin bay yon enfeksyon renal ebyen moun sa li menm li kapab la vin devlope sa yo rele ensifizans renal e lòske moun sa li menm li vin Devlope maladi ki rele ensifizans renal la, moun sa li menm li pral tonbe nan sa yo rele fè dyaliz lan chak semèn, ski trè trè di. Se sak fè ke lò ke ou santi yon bagay kap fè w mal frè m anvan ou kite ke bagay la vi grav lakay ou, kite maladi a grav lakay ou, ebyen fòk ou kouri ale lopital pou doktè kapab fè yon dyagnostik pou ou pou kapab la ede w. Alò ou wè tout sa ke Antamoeba Coli li menm li fè? an byen, fòk ou trè veye ansanm avèk an sa w ap manje ansanm avèk an sa ke w ap bwè. M toujou di nou sa, sante yon moun se paspò li ye. Depi w pa gen sante, ou pa gen anyen ou kapab fè. Apre moun nan li menm an li fin fè kontaminasyon sa, e byen se apre 5 ou byen 10 jou, e byen tout sa yo menm yo deklannche. Lòske l deklannche, e byen fòk ou kapab Wè si w te kapab la ale dirèkteman lopital pou ka pou doktè kapab la fè dyagnostik an pou ou. Nou konnen tou lòske antamoyiba li menm li enfekte globil wouj yo, li enfekte globil blan yo, ebyen lè sa se yon gwo pwoblèm li ye lakay moun nan. Fòk nou pa bliye tou globil blan yo yo menm yo la kòm sistèm defans an ki kapab la kore tout bakteri ki kapab kore e e tout parazit e lòske enfeksyon sa li vin anvayi anndan entesten an ebyen globil blan yo pa ka fè anyen pou wè globil blan yo nan ka sa yo vin mande ranfò e si nap pran globil wouj yo nou konnen ke globil wouj yo yo menm yo la pou yo kapab nan pote oksijèn ale bay e fwa e bay e kè a epi kè a li menm menm li kapab nan voye oksijèn sa tou ale bay tout ògàn yo. Lòske e sistèm defans sa yo yo menm yo enfekte, lè sa a bagay la ap vin trè trè trè trè trè trè grav lakay ou. Men lepli souvan parazit sa yo yo menm yo fè dega lakay timoun yo men yo pa tèlman fè dega lakay granmoun yo paske sistèm defans ki lakay timoun yo yo fèb, yo pa gen matirite. E byen sistèm defans ki lakay gang nou yo menm yo menm yo gen ase de matirite pou yo kapab lan konbat ansanm avèk parazit sa yo. E byen se sak fè ke lòske ou gen pitit ou li santi l pa byen li enpòtan pou kapab lan kouri ale lopital ansanm avè l pou doktè kapab lan ede l. Si se yon parazit pou doktè an li menm pou l kapab lan fè tretman pou li. E sou ki teke parazit sa ki rele antamoeba coli li anvayi timoun nan li vin bal yon enfeksyon jeneral ebyen timoun sa li menm lap kapab mouri tanpri nou menm ki paran fòk nou kapab la fòk nou kapab lan toujou voye je sou pitit nou pou pitit nou pa viktim ansanm avèk parazit sa yo. Ok, nou prale dirèkteman lom kontaminasyon parazit sa. Kote yon moun li menm li kapab lan kontamine e de parazit sa ki rele Entamoeba coli. Ou kapab lan kontamine l pa dlo ke w ap bwè. Sa vle di gon bagay ki di konsa ke dlo klè pa dlo pwop. Fo dlo a li menm lan li trete paske ogan sa yo menm Yo lan dlo ok. Yo lan dlo yo lan fwi ke nap manje tankou tomat tankou leti tankou e e e e e kreson ok ebyen yo menm an yo ladann se sak fè ke loske nap manje fèy sa yo nou sipoze e lave yo byen lave ok lave yo ansanm avèk klorox pou nou kapab lan pa viktim de parazit sa paske yon ti neglijans gen dwa koz lanmò el gen dwa tou pou ap depanse anpil lajan lakay doktè sa li menm li vrèman di e loske yon moun li enfekte pa antamoeba coli li vin ba li yon enfeksyon jeneral enfeksyon jeneral la sa vle di enfeksyon li pa sèlman poze nan entesten an lale dirèkteman lan tout kò a lale lan sèvo a lale lan tout kò a dirèkteman e tou. E moun moun nan li menm ki genyen nan ki enfekte a li kapab fasil la poul kapab la e bay patenè li ok ou kapab di men kòman sa fè e antijan biza ok pou yon moun li menm li genyen yon enfeksyon oubyen li genyen ekskizem li gen yon yon yon bakteri anndann epi li bay lòt moun li ebyen map diw sa frèm lòske enfeksyon jeneral la lè li vin deklannche li deklannche lan tout bouch moun nan lan tout nenl E sak fè ke loske ou ale lan e wal fè egzamen e e sa yo rele covid 19 la lwal fè egzamen ou ebyen wap wè ke teknisyen an li menm lap pran yon aplikatè moute epi lap pran yon lam epi lap pran aplikatè moute a lap fouye anndan tounen w Epi la pral dèyè se krison ki anndan nen an ok apre sa li pasel sou lam nan e wap wèl tou li pran lòt aplikatè moute tou li pasel anndan bouch ou lale dirèkteman lan saliv ou li pran se krison an li pasel sou yon lam apre sa lale e lan laboratwa ansanm avè pou yo kapab wè eske ou genyen sa yo rele e e kowonaviris lan ebyen poukisa fè sa se paske l konnen ke E viris lan li menm depi ke ou kontamine de viris lan, viris lan li anvayi nan tout kò w nèt. Tout kò w. Se sa fè ke si yon moun li menm li gen antamoeba pou li, ebyen li menm li kapab an bay moun lòt moun li. Nan bo ansanm avèk moun nan, li menm li gen dwa pas, li gen dwa e e ba li. Menm jan ansanm avèk an nou kapab pale ansanm avèk an sida, Ok. Nou prale dirèkteman lan senptom Antamoeba coli. Lòske yon moun lan li fin e kontamine de li, ebyen men senptom lan ke li menm lan li deklannche lakay moun lan rapid apre 5 an, a, apre e 5 jou pou rive lan 10 jou, men senptom yo. Senptom lan, ebyen wap wè moun sa li anvi vomi, e moun sa tou lap vomi tou. Moun sa tou li genyen yon vant fè mal san rete. Wè? San rete, li gen yon vant fè mal. E moun sa a tou lap gen yon dya, yon dyare ki vrèman likid. E ansanm avèk tou, moun sa a li menm lap santi li fatige, moun sa a lap santi li pa byen, e moun sa a li menm lap genyen yon fyèv deklanche lakay li byen rapid. Ok sa se senptom antamoyiba koli si w pa ale lopital frè m humm wap mouri la pou la sante w se paspò w si w pa gen sante ou pa gen oken kote ou prale frè m li vrèman enpòtan ou wè lòt jou la asavwa de samdi swa mwen gen yon ki fim ki mouri paske misye santi li pa byen epi misye ale lopital rive l rive li tou mouri menm kote a se paske petèt petèt li te gendwa pat tcheke sante l oubyen tou petèt tou li te gendwa ap fè fas sam avèk yon maladi depi lontan sa vle di ke lavi san sèl fwa ke ou jwenn li ou pa jwenn lavi yon dezyèm fwa bon menm lè labib di konsa ke e e e ou gen pou al reviv ankò bon kanmèm Ee nou poko wèl men se sa ki anfas ou a ou wè men nou mande w pou kapab jerel frèm. Ou konnin deja non pam se Robenson Amour Signac an biologie se an medical nou vrèman kontan di fèt ke nou te pale w de parazit sa. Lòt video kap vini an nou pap pale w de parazit non nou pral pale w de sistèm an defans ke Bondye li menm li fè nou kado a ki se globule blan globule rouj ok tchao na rewè ankò.